Pwovèb kreyòl la di, Yon sèl dwèt pa manje kalalou. Yon pwovèb ki gen anpil enpòtans pou Ministè Agrikilti ak Resous Natirèl, nan fason li aplike politik agrikòl pou l satisfè tout popilasyon ayisyèn nan. Se pou sa, Direksyon Depatmantal Agrikilti ak Resous Natirèl Sidès lanse ofisyèlman sezon prentan an pou ane 2019 la. Se pou sa, li chita pale ak responsab biwo agrikòl kominal yo nan 10 komin pou depatman Sidès la, pou li eksplike yo sa yo genyen kòm atribisyon, nan komin yo pral dirije a nan sa ki gen a wè ak kesyon agrikilti. Se te okazyon pou nouvo direktè bak yo te fè konesans ak biwo depatmantal agrikilti Sidès la de diferan sèvis biwo a ofri epi remèt chak direktè bak Yon motosiklèt nèf ki pral fasilite yo fè travay yo pi byen. Direktè Bak Benè a, Agwonòm Ladouceur, ki te pran lapawòl nan moman distribisyon an, montre gwo kontantman li genyen pou al desèvi popilasyon Benè a. Pandan l pwomèt li pral jere motosiklèt li resevwa a jan yo te montre l jere materyèl depi lè l te nan fakilte. Se avèk anpil fyète ke nou la a pou nou kolabore avèk Direksyon Depatmantal Agrikilti. Kòm responsab biwo agrikòl kominal Benè, kote ke teknikman nou prè pou nou kolabore avèk Dadi, pou nou swiv tout oryantasyon ministè lan, epi pote sipò nou a tout òganizasyon peyizàn yo, a tout eli lokal yo, pa rapò a fonksyon ke nou genyen kòm responsab biwo agrikòl kominal la. E Dadi kòm resouzimèn ki kalifye. Nou gen dabò yon apwòch lokal ke nou pral fè an tèm de fòmasyon, men sitou pa rapò a ansanm de mwayen evantyèlman ke ministè lan pral mete a dispozisyon de direksyon depatmantal agrikilti ki li menm pral fè relè avèk responsab biwo agrikòl kominal yo. Donk nan sans sa a kòm teknisyen nou prè pou nou akonpaye popilasyon benesyèn kote ke mwen afekte kòm responsab biwo agrikòl kominal. Youn nan oryantasyon ke nou genyen e sesi depi lè nou nan fakilte agwonomi se Se entegrite, se bòn jerans. Donk, kèlkeswa sa ki vini kòm sipò, kòm mwayen de Leta, via Ministè de lagrikilti e via de la Direksyon depatmantal agrikilti, donk, sousi pa nou se jere yo avèk entegrite pou pèmèt ke, m ta di, destinatè yo kapab benefisye yo nòmalman. Direktè depatmantal agrikilti ak resous natirèl Sidès la, Agwonòm Ridore Silvio, nan okazyon an, pale de gwo preparasyon k ap fèt onivo biwo depatmantal la Pou akonpanye agrikiltè yo pandan sezon prentan nan distribiye diferan plantil bay plantè yo.
Prensipal aktè ke nou genyen nan kanpay nan kanpay yo se son les exploitants eux mêmes. Donk sa vle di ke piga yon moun di pa gen kanpay agrikòl le fèt ke ministè la poko bay entran agrikòl. E nou gen eksplwatan agrikòl yo ki yo menm toujou ap travay. Donk yo toujou envesti. Donk agrikilti toujou ap fèt. Jaden, tè ap prepare, epi jaden ap plante. Donk gen de aktè tou ki nan de ong, asosyasyon peyizàn ki ap ankadre peyizan nan zòn yo ki ap travay. Nou gen yon tab de konsètasyon ki omwen gen yon dizèn aktè ladan l ki ap travay. Se vre ke ministè lan li poko li menm distribiye semans, men gen planifikasyon ki fèt. Men nou kòmanse distribiye de mini sèt dinyam. Pa egzanp, nou distribiye prè de anviwon 27 mil mini sèt Djinyam nan kad kanpay prentan an e nou gen pou n distribiye jiska jiska 50 mil mini sèt o nivo dè agwoekosistèm de montay semi imid nan sòl wouj yo donk patikilyèman donk ki repite pou kilti Inyam joun nan donk nou kòmanse distribiye donk nou genyen tou an pèspektiv kote ke nou planifye pou nou jwenn dè semans de ariko de mayi etsetera de sògo. Men nou poko jwenn semans yo nan nivo ministè a. Men nou mèt di l, kanpay agrikòl, veritab motè kanpay agrikòl la, se agrikitè yo yo menm. Donk, se vre ke yo merite yon ankadreman bò kote pa nou. Donk, nou menm nou aksyone, nou mobilize aktè yo ki pa anpil, ki nan tab de konsètasyon an. Pa egzanp, de Kot de Fè Ozansapit, nou genyen kanmenm kèk aktè ki planifye. Pa egzanp, lè w pran Solidaridad k ap travay nan nivo Ansapit, donk avèk nou ki fèk lanse yon pwojè.

Donk nan seksyon sa yo. Donk nou gen pèspektiv tou pa egzanp avèk la Kwa Wouj Espanyòl ki pral fè des aktivite o nivo de Benè men ki poko lanse men ki sou wout pou jwenn finansman. Donk nou gen pwojè de relans agrikòl a Marigo ki yo menm yo fè eksplwatan yo pwodwi semans yo yo menm kote ke nou pa Menm si ministè a bay li pa bay men yo toujou gen semans kote ke yap distribye bay moun yo o nivo dè diferant seksyon kominal de marigo donk yo toujou gen semans de ariko yo gen semans marechè donk pwojè sa son pwojè modèl li ye donk ki nan tout seksyon kominal yo ki kontinye ap apiye agrikitè yo epi nou gen pwojè de ranfòseman de la pèch maritim e dakwakilti lan ki toujou ap kontinye donk fè aktivite li donk pou tout komin kotyè yo. Donk nou reyini maten an la avèk tout direktè bak yo de Côte de Fer aux Ansapites, donk pou nou kapab ba yo atribisyon yo, pou nou kapab ba yo, m te ka di, an tèm de tach yo, donk deskripsyon de tach yo, kisa yo gen pou yo fè kòm travay, e pou nou te eksplike yo tou kisa ki ministè lan, òganigram ministè lan, sòti nan ministè lan rive jiska ajans agrikòl yo, pou nou eksplike yo Donk iyerachizasyon an kòman li ye tou anndan ministè a, donk pou l esplike yo e kòman pou yo konpòte yo sou tèren pou yo reprezante valableman e dignement le ministère au niveau local, au niveau de la commune. Donk nou te estime pou nou fè travay sa a avè yo. E dezyèm pwen ankò, nou te envite yo jisteman pou nou kapab ba yo motosiklèt ke gouvèneman an atravè ministè de l'agriculture mete a dispozisyon yo. Chak responsab de biwo agrikòl kominal ap jwenn yon motosiklèt donk tou nèf.

e valableman le ministère au niveau local donk moun sa yo yap gen mwayen nan men yo pou yo deplase pou yo kapab vrèman e m te ka di pèmèt ke nou rive amelyore e kondisyon sosyo ekonomik eksplwatan yo donk ki de jou an jou donk yap viv nan yon prekarite men ki mande yon ankadreman soutni e atravè e enjenyè agwonòm sa yo e teknisyen tou ki te deja nan bak la. Donk nou wè ke sèvis ministè a pral ranfòse. Donk ou kapab wè l, ministè de lagrikilti se youn nan ministè ki rejwenn m te ka di pèp la. Nou sòti nan ministè, nou pase nan direksyon depatemantal, nou rive nan biwo agrikòl kominal e gen de kote nou gen ajans agrikòl, gen de kote nou gen sant agrikòl. E kote sant agrikòl e ajans yo e nan seksyon kominal la yo e menm. Donk sa vle di ke nou. n te ka di, akonpanye vrèman, nou nan yon pwosesis pou nou rive veritableman akonpanye eksplwatan agrikòl yo jan sa ta dwe fèt. Malgre moman yo difisil, Biwo Agrikilti ak Resous Natirèl Sidès ap fè tout sa l konnen pou l kontinye rete bò kote agrikiltè yo nan sipòte aktivite y ap antreprann nan lide